Bonjou bonswa guys, kòman nou ye, kòman nou ye Jodi a guys, mwen tounen back avèk yon nouvo video pou nou Kòm not video a, se yon ti legume pou ti moun Ki jan ke map fè yon legume pou Alisha Nou konnen ti moun yo, ok, yo dwe manje ti bagay ki gou tou, ok Sa se yon ti vyann kabrit ke mwen te genyen epi m te fè yon bouyon pou li men m pat gentan m te manke bagay pou m te fè bouyon an mwen di a ban mwen fè yon ti legim pou li mwen gen epina mwen genyen kreson mwen genyen sapayo italyano ou kapab itilize militon pou timoun nan tou li pa yon pwoblèm Depi lè ke m sonje, m sonje ke m te fè video kote ke m make mwen konsève legume yo depi lè a, men jis kounye a yon grenn rete. Nou wè lè m di nou konsa ke video m yo, yo vrèman enpòtan si ke w gade video a, kanmenm w ap aprann yon bagay ladan. Mwen pral kale sapa yo m nan, epi apre sa n ap wè. Sa vle di guys, so timoun yo, depi timoun nan gentan gen 1 an, Menm ke se pa tout bagay li ka manje, men timoun yo kòmanse kapab manje ti bagay ki gou menm jan avèk ou. Men, sa vle di, jan m toujou di nou an, si ke ou fè yon manje, ou wè li pa gou nan bouch ou, ou pa ka manje li, depi se pa kòm se doktè ki di fòk ou bay timoun nan, timoun nan li koz timoun nan malad, pa fòse l manje, paske timoun nan li menm tou, li kòmanse konnen gou bouch li tou guys, ok. Men vyann nan guys so m gen pou pote yon video koman ke mwen prepare epis pou Alisha pou nou la guys so mwen pral epise vyann nan kisa ke map fè se pa yon pil bagay ke map fè map jis mete vyann nan vyann nan m te lave li avèk yon ti kal sitron deja epi konya la mwen pral mete yon ti kal nan epis mwen an koz m poko prepare epis pal nan pou li. Kidonk mes amour, se menm jou ke m te fè video sòt vyann kabrit la ke nou te wè an. M ap mete yon vye pti kras sèl, m pa p mete twòp, nou konnen ke anpil sèl pa bon pou sante pa w ki dire pou timoun nan. E pi ti poud magi, alò ti poud bagay sa, janm di nou an mwen vreman renmen gou li, m ap mete yon vye pti kras ladan l, kot timoun nan li menm tou li bezwen gou bouch li. Epis mwen an tou, li pa t vreman gen yon pil magi, mwen mete yon ti magi, e kòman m te ka di sa? Ou met yon ti yon ti ka yon ti ka lwil doliv ok. Epis timoun nan se pa yon pil bagay wap mete kòm si bagay pike ke w met nan pa w yo pou de pis pou se sesi pou se la yo ou pap mete li nan pa li a men videyo ap vini trè byento guys so map mete yon vye ti kal bè bouyi m renmen bè m renmen bè sa lè ke l bouyi bref lè ke li pa kwit nan manje m pa renmen pran gou l m jis renmen bon m pi renmen bè kòm si e Bè chilyen yo ke bè Ayiti a. M pa konn si se gou bè sa jan m wè gou sa ye a. Nou konnen majorite bagay ayisyen ap vann, y ap vann isit yo la se, se pewano, pewana, se moun sa yo ki fè yo, sa vle di yo kopye sou bagay Ayiti pou yo fè yo, men yo pa gen vrèman gou Ayiti a ou menm ki fè yon eksperyans ansanm avèk sa. Lagay sou mete li bouyi, nou gentan konn sa vyann kabrit. Dèfwa lè yon ti jan di, ya li pran yon ti tan pou li kwit, mwen koute li byen bouyi. Mwen gentan koupe epina m nan avèk kreson. Mwen mete plis kreson ke epina, ok. Mwen mete kawòt, epi ide sa pa yo a avèk yon grenn tomat mwen gen nan ti boutèy nou e ki parèt wouj pa dèyè an. Kounye a guys so vyann nan fin kwit, li kòmsi li prèske kwit, mwen mete legume mwen yo sou vyann nan. Malgre lè ke mwen fin mete li sou vyann nan, m pap fè anyen ankò, mwen jis nan m jis mete karòt lan bouyi pou yo kapab bouyi byen lage. Ou kapab mete lòt bagay ou menm si ou vle. Mwen menm mwen pat vle ba li berejèn nan koz Grenn berejèn nan m pat vle pou l te pou l te ba li kòmsi kòm yon alèji. Kounya gason lè legim mwen an kuit sa map fè map retire li mete li nan yon bòl epi map triye vyann nan nou wè ke m gen yon blendè ebyen si w potko like videyo sa bay videyo sa yon pous ble pou mwen si w potko share li pou mwen tou byen pataje videyo sa pou mwen fè sa kounya gason ou pap regrèt dèske ou fè sa pou mwen. Kounye a guys, e mwen ap triye tout vyann nan jan jan kem di nou an, apre sa map lage yo nan blendè an, nap wè kisa kem pral fè avèk li. Paske nou te deja konnen timoun nan li menm, e vyann sa yo li pa gen ase dan pou li moulen vyann nan. Mwen menm mwen vle pou li manje vyann nan, mwen kreye yon lòt teknik. taktik an mòd an bon kòl an bon taktik pou m fè li manje l. Sa ke m ap fè, m ap mete li nan blendè an e pi mwen pral blende l gason. Apre sa lè mwen fin blende li, m ap tou pile kawòt la avèk tout legim fèy, tout bagay sa yo lòt, m ap tou pile li, n ap wè kòman li sòti apre. Konya guys so lè mwen fin pile li mwen jis vide li nan chodyè lan m pa mete anyen ankò guys ok nou wè kòman legim nan sòti mwen pile li ansanm avèk ni kawòt lan koz m vle pou timoun nan pou li manje kawòt lan tou m konnen kawòt lan yon ti jan gwo li pa m te jis fè li konsa mwen tou pile tout bagay mwen nèt ansanm epi m jis blende vyann lan avèk dlo a epi lè m fin blende nou li jan ke nou wè l la aprè sa m vide li nan chodyè lan epi mwen mete legim nan. Map brase li m pap fè anyen ankò guys so pa bliye pou like video sa pa bliye pou komante video sa guys so lè mwen fè li konsa m pa li komsi m konn mete sos pwa nan bòl m mete enpe legume mwen bal oubito si m fè mayi moulen sos pwa legume pou li mwen balil guys so li vreman renmen lè wap blende vyann nan tou tout nèt pap janm fin blende ap toujou ap moun sa ap toujou gen kèk ti ma men se pa grav li vreman bon al eseye li pou wè epi wa di mwen kisa ou panse guys so Enjoy ti video a guys so m pa kwè map mnke nou anyen anyen anyen anyen ankò guys so si gen yon kesyon kite li pou mwen nan pati kòmantè lan guys so men kòman legume nan soti nan kòman ke li byen bèl met yon ti kal piman dous bouyi nan legume nan lèk ou tap ba li a epi lapè guys so bay timoun yo manje bagay ki gou tou paske yo nan laj pou yo manje bagay ki gou yo anvi mwen m pap kache pou map di nou konsi pa bay timoun nan sa mwen map bay pam nan lè nou wè ke m pat konn ba li cha magi lè map ba li magi a mwen moutre nou so m pa moun konsa Sa ke mwen mwen mwen mwen mwen non mwen pa bal manje sel non poutan mwen bali non so guys so enjoy video a guys so bye bye nap wè ankò pou yon lòt ti video enjoy.